E kot timoun nan e ki dènye fwa m wè timoun nan e ki dènye fwa m fè foto avèk timoun nan ki ki nan ki lekòl timoun nan ye kot manman timoun nan guys dyare pran m imedya bòt vant mwen bouyi kaka vole e epi m pa vle mote tou m pa vle di sa pou m pa di tou pou m pa pou m pa pran plis kòd. E m rete trè trè bagay, m di nòmalman e bon e gen de enfòmasyon m pa dwe pale de yo eksetera, yo di men si w pa ka bay enfòmasyon eksetera e blablabla e nap bagay. Lè m pa ka bay enfòmasyon, m rete m ap priye e men lapriyè pa gen anyen l pa ka fè. Lè m ap priye m pa ka bay enfòmasyon epi m wè yo pote malèt mwen ban mwen. lè e pa bliye malèt lè w fè skal tande byen wi tande byen map pale a moun ki eklere lè w fè skal malèt ou dwe ale nòmal mwen menm yo pote pam nan ban mwen imigrasyon pote l ban mwen bon kounya la mwen menm m wè kounya la m nan pwoblèm guys m strese stress stress stress stress. epi lèm strese guys bagay la vin pran lòt faz epi yo yo voyem konnya nan yo yo met jan yo metem nan m santi kòmsi m pral pran prizon epi m tris men an menm tan m tris la paske m paka bay enfòmasyon de manman timoun sa map di yo pa gen rapò avèk sa petèt yo bezwen prèv yo bezwen epi ale avèm nan yo metem nan machin Lè al avèm nan detansyon. Lè al avèm nan detansyon guys yo fèm retire lasèt nan nan tenis mwen yo fèm retire sentiwon m pa bliye tou yo fèm tou wi yo fè w siyen papye peyi sa chak segond wap siyen wi kounye a yo fèm retire sentiwon m retire tout bagay mwen m al nan detansyon lè m rive nan detansyon guys e m pa bezwen di nou jan sa ye men sèl sa m ka di nou prizon mexico guys yo ba w manje nòmal yo pote manje nòmal pou m pa di 3 fwa 3 fwa pa jou. Yo pot manje nòmal, epi yo fè apèl chak yo fè apèl chak maten tou. Ou konprann? Fò y ap rele w pou yo pou yo konfime èske w la. Zèbetiko, Nan, nan. Epi l pwòp. Tout atè a pwòp. Sa vle di ou ka nèke kouch atè a. Prizon yo pwòp. Pwòp, pwòp, pwòp. Kounye a guys, e, nòmalman, m nan detansyon, kounye a m pa gen anwo, m pa gen anba e lapriyè kounye la. E sa fè gen de moman ou rive nan vi a, Gen de moman ou rive nan vi a, bon m pa vle nou di m pastè non, men m ap di sa, gen de moman ou rive nan vi a guys, ou pa gen ni manman ou pa gen ni papa ou pa gen ni zanmi, ou pa gen pèsòn ki ka kanpe avè w. Ou gen sèlman 2 jenou epi Bondye. Gen de kote ou rive nan vi a, kounye a se spirityalite k pwal aji. Se kwayans ou, se sa w kwè a ki pwal frape pye l atè. Pase manman w pa ka ede w. Papa pa ka ede w, zanmi pa ka ede w, menm si w gon milyonè ki ta renmen ede w nan moman an li pa ka pa. Se sèlman Bondye. Epi sa k gen pou pase guys, m nan detansyon, lè m nan detansyon, kounye a yo fèmen mwen, e na nan demen ankò lè yo rele m, yo fè m siyen papye, lè m siyen papye, epi yo fèmen m ankò, aprè demen. lè imigrasyon vin rele m, gen de kesyon mwen, mwen pa ka, mwen, pou m pa di mwen pa ka, mwen pa ka kontinye reponn. Epi kounye a la, men pa bliye, nan papye enfòmasyon ki nan men m nan, li fè konnen ke rezidans lan fèt nan yon zòn ki se Tapachula. Men, si rezidans lan fèt nan zòn Tapachula, kounye a m pa ka bay enfòmasyon de manman timoun nan avèk timoun nan, paske kounye a, se, se yon fòs de rout. Ou pral mande kounye a, ou pral mande kounye a pou yo voye mwen, pou yo voye mwen nan zòn, nan yon kote ki pi pre zòn kote, kote m ye a pou yo ka mennen envèstigasyon. Kounye a kisa yo fè nèg a? Yo voye frè nou nan, nan yon zòn yo rele Tabasko. Yo transfere m Tabasko. Poukisa yo transfere m Tabasko? Paske Tabasko se zòn ki pi pre, ki mansyone nan papye rezidans lan. epi pou yo ka kontinye fè envèstigasyon paske se la rezidans lan te fèt. Lè m rive Tabasco, men pa bliye, patnè ki fè rezidans lan pou mwen, m ap di nou ankò, li te toujou di m konsa, e Monseyè Pòt li te toujou di m pou m evite. M vle di verite, rien que la vérité. Tande byen lè m ap di. Lè w fenk fè rezidans lan. Lè w fenk fè rezidans lan, souvan fwa li konn poko anrejistre nan sistèm nan, li konn pran tan pou l anrejistre. Lè w fenk fè l rezidans lan tou nèf yo toujou poze w anpil kesyon, e misye te toujou pè sa. Li te toujou di m konsa, Brother rezidans ou bon, men gen yon seri de zòn, gen yon seri de kote fòk ou evite yo, paske yo pral poze w anpil kesyon. E konsèy li te ban m, li te di m se bis pou m pran. E lè m rive nan Mexico, m ka pran avyon pou m ale nan destinasyon m.

Machin wi. Nap tou dousa machin wi. Machin. Ou ka fè nenpòt e ou ka fè plis pase 18 èd tan de Monteley pou di 17 èd. 17 a 18 èd tan ap kouri machin. Kounya guys, lèm rive Tabasco, Ipopotam nan prizon epi Pou prese, m pa ganwo m pa ganba, m pa gen aksè tele telefòn. Paske guys, dosye m nan tèlman konplike, yo gen kontwòl tout telefòn mwen. Mwen menm, sèl sa m gen se lapriyè epi mwen toujou kwè nan Rodrigues. Labib di pa janm kwè nan moun. Men yon bon zanmi konn plis ke yon frè. Gen bagay Mayco konn fè pou mwen Sendomeng, Rodrigues fè yo tou. E sa fè, lè m te, m toujou konn gen bon zanmi. Paske w wè, pa janm kondane yon zanmi pou yon erè l fè. Pou gentan bliye 20 mil bagay li te fè. Sa paske paske zanmi an ka fon erè la. So paske zanmi an ka fon erè la e pou gentan bliye tout sal te fè pou yon erè evite sa silvouplè e lòm nou ye. Donk ou pa gen pouvwa pou kondane lòm parèy ou. Ok sa ou voye banm la nan live la la banm wè sim ka fè sa ok m voyel la. Donk se lòm nou ye li pa enpòtan. Yap voye yon pakèt ti bagay la. Talè w tande live la bloke ankò nan menm la. M pa kwè yo tap fè sa. Woy woy woy woy. Yap voye yon seri ti imaj poum kole yo ansanm. M kole 3 la ok m bo la. Donk se lòm nou ye. Lòm ka toujou fè erè. Donk evite, m di m di mèsi a a bòs kap voye kado pou mwen yo guys moun foulay yo di fòm di mèsi guys bòs ki voye kado yo mèsi men mwen menm m vle klarifye bagay la pou m kontinye foulay mwen silvouplè m vle klarifye bagay la pou m kontinye foulay mwen pou moun evite fè zen nan non m guys silvouplè evite fè zen nan non m m pa yon moun ki renmen zen m konn ap pale a josma m di josma m pè zen wi menn gon seri de tansyon m wap Tout ale a tchwapal mwen di konsa oo ee zanmim m konn sak fè ou konsa yo men nou pa abitye pran sou kou sa yo gal silvouplè pa sal non moun ki tap mande kòb tou paske menm si m pat voye moun yo mande kòb paske pat gen moun ki te an kominikasyon avèm men lè yon moun nan pwoblèm tout moun ap chèche ede tout moun bezwen jwenn yon solisyon guys tout moun bezw wè janm sot ba son solisyon lap chèche. M pa vle w gen tankou wi di oh janm sot ba tout moun ap chèche solisyon ok tout moun ap chèche tout moun ou wè kap chèche kontak mwen kap chèche bagay kap chèche kontak solisyon yap chèche ou konprann donk si pilòt la te ranmase 2000 konbyen de dola e lòt la mimi te ranmase 1500 oubyen 1600 oubyen 1121 eksetera donk m di mèsi a ou menm ki te voye kòb la evite fè pale anpil paske ou te toujou renmen foulay la m te toujou konn fè w ri si w bay 100 dola pou mwen. Pa bay tèt ou pwoblèm pou sa. Menm si m pa te mande l. Menm si m pa te mande l. M pa yon tiktokè k konn fè milyon vè nan rezo a. Si w te bay yon patisipasyon, pa itilize l pou fè zen. Silvouplè, cheri m yo, silvouplè, pa fè zen pou foulay la. Avoka di m bay verite, eksplike tout bagay jan yo ye etc. Rèlman vre guys, m bay verite, m eksplike tout bagay, m eksplike avoka tout bagay jan yo ye. Men kot, men, men sa k pwal sove m nan. Tande byen, men sa k pwal sove m nan istwa la. Nesans mwen gen nan menm nan Lè yo mande m dat de nesans madanm mwen m pa ka genyen l Lè yo mande m yon pakèt enfòmasyon de madanm mwen avèk pitit mwen mwen pa ka genyen l E nan zòn yo voye m nan Imigrasyon vle kounye a la pou yo gen aksè wè pitit mwen avèk madanm mwen paske Ak de nesans lan fè konnen se nan zòn sa moun yo ap viv. Donk si y ap viv nan zòn sa fò yo ka vin wè m nan prizon an. Imigrasyon fè konnen fòk moun sa yo ka vin wè pitit yo si se vrèman y ap viv Tapachula. Paske Tabasco se zòn ki tou pre Tapachula. Sa ki vin pase nèg la. Pa bliye lè ga nan papye ak de nesans lan map montre nou li moun ki banm papye a me ki nasyonalite li. Nèga, moun ki banm, moun ki banm papye a, map montre nou non, map montre nou, eske mka montre yo papye a guys? Foulay! Nationalité l, men nationalité moun lan. Guatematèk. Sa se moun ki banm papye a. Nationalité l se Guatematèk, li soti Guatemala, men lap viv, li te rezide Mexico. M pral sove. Konnya dèske l te rezide Meksiko, avoka a jwenn tout enfòmasyon ke dam nan se Salomon Merci, foulay yo di pou m di w mèsi. Dèske l te rezide Dèske l te rezide isi a, li gen aksè ban m ban m rezidans. Pa bliye rezidans mwen an, se pitit mwen ki ban mwen l. Unión libre. Fò m gen enfòmasyon pitit mwen, fò m gen enfòmasyon madanm mwen. Si m te renmen ak yon fanm, fò m ka konn vrè non fanm nan, fò m ka konn dat de nesans fanm nan. Menm si dat de nesans lan yo pa ekri l nan ak de nesans lan, yo pa ekri l, yo pa ekri l, yo pa ekri l nan ak de nesans lan, men li nan sistèm imigrasyon. Li nan sistèm imigrasyon guys tandem byen li nan sistèm imigrasyon imigrasyon konnenl kounya lèga lèm paka bay enfòmasyon e yo lè ap mande kote ti moun nan m paka bay ti moun nan epi yo mande pou ti moun nan vin vizitem kounya avoka li menm avoka pral pase an aksyon kounya kisa avoka pral di lè yo relem nan jijman lè yo relem nan jijman guys nou konnenm pale espanyòl avoka la kisa avoka pale li menm. Avoka a fè konnen ke fanm ki banm pitit la son gwatematèk li ye li te rezide isi a, gen aksè a timoun nan ni avèl paske mwen menm avèl nou pa an amoni, mwen te sèlman gen aksè ak de nesans pitit mwen poum te ka legalize tèt mwen nan peyi a. Se sèl pawòl sa kap pale. Pawòl ap pale, espanyòl ap tonbe mwen menm m rete dousman trankil. Epi lè avoka pa bliye. Moun ki ban m rezidans la m di nou ankò son gwatema on gwatematèk fanm nan nasyonalite se gwatemala se sa ki di nan papye a men li te rezide isi a ok donk li ka retounen nan peyi dorijin li vrèman tande byen e si l di m pa an amoni avè l donk li prive m de pitit mwen donk se pi reyalite si l prive l de pitit mwen èske m ka montre l pitit èske fanm nan pral pale avè m. Bap pale avèm. M vle foulaya foulayèz yo silvouplè. Tande m byen. M konnen nan 34 mil moun ki la, gen anpil moun petèt ki vin gade zen, gen moun ki vin tande zen, gen moun tou ki vit ki pat renmen m, k ap tou renmen m. Men foulaya foulayèz yo ki rete solidè yo, silvouplè m vle nou tande m byen, tande faway la byen. Paske lè m soti kote m soti a la, sa m te pwomèt nou e li m ap fè. Kounya guys! Sak gen pou pase, mwen kite, mwen kite avoka a pale. Avoka pale, avoka pale, yo ta sipoze lage m jou avoka a pale a, ki se petèt yè. Lè avoka a pale nan yè, yo ta sipoze lage m depi yè. Men, imigrasyon ap fèt bagay, bagay ap fè m siyen papye, siyen papye, siyen papye. Bon, entèstèt li menm l ap voye ti flè la, entèstèt zanmi m. Se li wi m te di k konn voye ti 500 dola pou mwen yon lè konsa. Nèg pa m ap jere w wi bagay. M ap voye plis ke sa tou bagay. Menm si l konn fè plis pase sa tou pafwa. Bon fò w di sa. Li toujou fè ti efò a. Ye zanmi m. Kounye a lèga, pou m gen posibilite. poum lage avoka a lage sa kòm kòm kòm bagay epi imigrasyon fèm siyen papye yal re tounenm nan detansyon se kòmsi kounya la souf mwen koupe paske si yo retounem nan detansyon kaka kaka toujou voye kounya guys nou pa mandem koze map esplike nou byen epi yo pran faway la yo pran faway la yo fèmen faway la kounya la map priye kounya nan demen. Nan Nan lè Lè ou fin fè apèl, rele moun pou konfime si w la, eksetera Fè moun siyen paske fò ou fè sa le maten fò ou fò ou siyen fò ou fè apèl Prizon Mexico se konsa l ye guys Konsa l ye Al pran enfòmasyon konsa l ye Fò ou siyen yo fè apèl pou yo konfime èske w la Epi guys Mwen menm kounya yo relem yo metem de kote yo fèm kanpe yon kote aprè m fin siyen papye yo metem kanpe yon kote m fon pakèt tan kanpe lèm fon pakèt tan kanpe aprè yo vin relem yal avèm yon lòt kote men tout sa yo gaz mwen pa gen aksè a itilize telefòn mwen telefòn mwen an otaj nan men imigrasyon m te gen 2 telefòn nan menm sa m live la avèk iphone sa iphone sa bon iphone sa li menm li nan tout afèm nan men imigrasyon kounya gaz sa yo vin fè. Lè yo vin, lè yo vin al avè m yon kote kounye a la, bò nan zòn 10, 11 zè yo konsa, e yo al avè m yon kote pou m al wè, m bò kote malèt mwen ye eksetera, kounye a la m wè malèt mwen, m vin wè malèt mwen ki se gwo malèt sa m vin avè l la, epi kounye a yo fè m mete tenis nan pye m, epi lè m mete tenis nan pye m, menm lasèt la m pa lase, m fouye lasèt la nan pòch mwen, m mete, m fouye lasèt la nan pòch mwen, epi m met sentiwon m nan senti m, epi yo di m konsa. Bon. E yo fè foto m. Lè yo fin fè foto m epi yo remèt mwen tout, yo remèt mwen yon anvlòp ki gen tout, an menm anvlòp mwen m te gen nan men m, avèk tout enfòmasyon e bagay mwen, tout papye m gen nan men m, paske m gen tout papye la nèt. Men pou, pou, pou listwa, pou laverite, rezidans lan pa gen kenn erè. Rezidans lan bon. Men se enfòmasyon rezidans yo, imigrasyon toujou konsantre lè rezidans lan fenk fèt. Rezidans mwen an pa menm gen 5 jou fèt. Rezidans mwen pa gen 5 jou fèt m vwayaje sou li. Lè w fè rezidans se pitit ki ba w rezidans, tande byen, lè se pitit ki ba w rezidans nan peyi a, y ap toujou mande w kote pitit la, kot manman pitit, eksetera sitou lè imigrasyon, lè w kwaze avèk imigrasyon ki frajil, sitou pou zòn ki site nan rezidans lan ki se Tapachula. Donk, Fawèlavi jwenn liberasyon l. Glwa swa an Dye a Dye mwen libere. Kounya kisa m ka di? M ka di mèsi. Rouden ap rele m la. M ka di mèsi a tout foulay. Tout foulayè foulayèz ki rete solidè. Guys pa joure kenn moun. Silvouplè. Pa kreye lèdmi pou foulay la tou. Pa fè sa. Pa kreye lèdmi pou faway la. Pa kreye lèdmi pou mwen. Pa lèdmi a entèl pou mwen. Kite yo pale guys. Kite moun kreye divèsyon. Pase m son ti jèn. M sot an deyò. M pa gen lajan. M son ti jèn m soti andeyò nan raje. M pa gen lajan. M son malere, m son pitit malere. Donk lè w wè yon moun kanpe pou l krache sou efò m, pou l krache sou fyète m, pou l krache sou karyè m, pa okipe l. Lè w wè moun nan monte w wè se nan se nan pèn mwen l vle vini pou l montre pouvwa l, pou l montre fòs li pou l detwi m, pa okipe l. Kite l. Donk rezidans lan toujou ka itil mwen pou moun ki di si l ka itil mwen. Rezidans lan toujou ka itil mwen. Donk guys m pa tap monte live ni zon deja. Just Malawens mande pou m monte live. Bensy, di Ralph please monte live frè m. Bensy, m renmen w anpil frè m. E Toto, m pa janm konn pale a Toto, men Toto son bon frè. Prince Jay, pale anpil cho. Chwa palman. Kerry promo Gon pakèt moun M espere pa gen jalouzi guys nou konnen m poko fin stab Kounya la guys mwen nan zòn yo rele Tabasco E si si sa pa si si sa pa si sa si sa mache jan Bondye vle l la Mwen ta dwe fè tout sak depan de mwen Interstate fò voun ti bagay mwen la pou m jwenn kòb pou m fè tikè M ta sipoze fè tout sak depan de mwen pou m fè tikè pou m antre nan zòn final nan zòn destinasyon m ki se Cancun. Cancun son zòn touristik, zòn kotek chaje blan, kote map gen aksè fè foulay la janm vle fèy la, kote map gen aksè bay plezi a janm vle bay plezi a. Mpaka fè anyen guys ok.